Yon salitasyon avèk pèp ayisyen, kòman nou ye? Non pa m se John Marc Lucin, reprezantan ayisyen Halawakuak Constanza, Repiblik Dominikèn, e mwen vini fè yon ti pale ansanm avèk nou. Mwen mande pou nou kouri, kouri pataje videyo sa a ke m ap fè a. L ap bon pou zanmi w, l ap bon pou ou menm ki vle ede peyi w, l ap bon pou tout ti jèn ayisyen nèt. Sa ap bon. E nou menm ki ki se jèn kòmsi ki konpetan ki vle ede popilasyon ayisyèn nan, li bon pou n tande videyo, pou n gade videyo sa e tande m epi pataje l. Mwen se nèg Jan Abèl sou Lakoma, mwen se jèn gason ki te chante e lòske Mateli te antre nan depatman Nòdwès 13 mas 2012. Mwen te gen yon bèl disko m te fè k te krake popilasyon an. A lepòk m panse m te ka nan 17 an, 17 an konsa a byensi. E mwen te fè yon bagay ekstraòdinè. A lepòk e popilasyon an t ap fè anpil bri. E m panse. Mwen te mande depi lèm te kòmanse travay e sa fè tout moun Nòdwès kap gadem e tout 500 chèf ki tap dirije depatman Nòdwès a lepòk yo kapab wè vizaj sa malgre lè sa vizaj la ka osi chanje map tou fè nou konnen san pasan se pa lajan Mateli te ban mwen ki fè map viv map viv byen non Prezidan Mateli pat banm lajan li te lajan yo te ban mwen an lè a se li menm menm yo te yo te ban mwen bon m pa sonje si m pa sonje ki kantite lajan yo te ban mwen avrèdi se pa paske bon m pa konnen si se yon monnen nèg yo te ban mwen bon l te fè m byen alepòk mwen vrèman remèsye sa sa te fè mwen byen e lè yo te ban mwen l lan. Men se pa sa k fè m ap viv. Mwen kòmanse vwayaje an 2014, apre pati, apre Mateli te ale nan depatman Nòdwès la, alò eskize mwen mesye Mateli te ale nan depatman Nòdwès la, e mwen te vin rantre an Pòtoprens. De Pòtoprens mwen vin, mwen kontinye karyè mizik mwen. Mwen jwe nan legliz, mwen se nan legliz mwen te konn jwe, m pat tyans ki kòmsi m fè sa map fè a pou lemond, malgre sa pastè magouyè avèk pastè asasen e kraze plan, kòmsi m vin gen depi pou m jwe enstriman legliz, paske Bondye vin louvri yon pòt depi an 2014 mwen fè premye vwayaj mwen an Repiblik Dominikèn. De Repiblik Dominikèn se la m vin rankontre yon bèl fanm, bèl madanm wi, si nou ap gade si nou ap gade sou Facebook mwen nap wè sa, mwen vin marye. Bon, de marye, madanm mwen etidye edikasyon, li etidye isit nan Repiblik Dominikèn, li travay nan lekòl blan, se la mwen avè l kòmanse pale sou sitiyasyon ayisyen kap viv an Repiblik Dominikèn. Madanm mwen se yon blan li ye, si nou al swiv nap wè sa, prèske se yon blan men se yon ayisyèn. Fanm ayisyèn, sa k rele fanm ayisyèn, e pa bagay, fanm ayisyèn. E li te vin kòmsi nou chita, mwen te vin ap di l, m kòmanse ap pale ansanm avèk li, kòman sitiyasyon, kòmsi kisa, kòmsi m wè, kòman m konsevwa vi an pou popilasyon ayisyèn lan. Se konsa tou madanm mwen vin kolabore ansanm avèk mwen epi n kòmanse travay. Travay Kòmanse travay avèk aksè avèk aksè Bondye nan syèl la an premye ki vin ban nou aksè pouvwa e gouvèman dominiken an e ban nou aksè gouvèman ayisyen an tou ban nou aksè o nivo di konsila ayisyen na Santiago pou nou vin kòmanse travay pou popilasyon map di nou sa tout kòb Tout fon pa depande ni gouvèman dominiken ni de ni gouvèman ayisyen. Fon lajan m genyen depan de letènèl dè zame. Fò m di nou sa klè e m ap di nou sa mwen bay plis. Mwen depanse plis ke 100 mil pèsos pou afè 100 moun lopital sèlman. M t ap fè yon kalkil mwen a madanm mwen, madanm mwen chita avè m la. E. Cheri ou ka fè yon ti kras parèt tou piti nan video a tèt tou sèlman vini ben e sèlman parèt tèt ou ou pa bezwen pè cheri ki nenpòt jan ou ye ou bèl menm nan dòmi wap dòmi ou bèl e mwen madanm mwen tap fè planifikasyon sa yo si son bagay konsa e pa ay ti bout anba non mezi anlè a mezi tèt la ok ta vin E alò sa se madanm mwen, se madanm mwen. Ou mèt ale cheri, e se madanm mwen m pa vle, m pa vle ou pran nan menm. Aprè tout planifikasyon mwen m avèk madanm mwen fin fè, m depanse plis ke 100 mil pesos pou moun ki gen bezwen san sèlman. Apre sa, moun ki gen nesesite pa ka peye kay sa son lòt pwoblèm ankò. E si la ou ki fè aksidan, Ki pa kap, ki, ee, kòmsi ki non nesesite, sa yo se lòt bagay toujou. Ou konn sa k fè m pa fè bagay sa yo pou m mete yo sou entènèt? Mwen pa, mwen, mwen, mwen pa wè sa m ap fè tankou kòmsi pou m al ede yon moun ki an nesesite, Bib la di konsa, sò ba a men goch men dwat pa bezwen konnen l, pou m al fè videyo l pou m montre lemond. Non ditou pa. M pa bezwen moun ban mwen pou m bay moun, se pa motiv la. Tout moun wè k ap fè sa, se mande y ap mande pou moun ba yo, epi pou yo bay moun nan yon 15, 15 pousan, pou yo pran rès la. Men mwen menm, m pa mande pèsòn moun pou yo ban mwen pou m bay moun. Moun di, si yon moun bezwen ban mwen pou m bay moun, nou mèt rele m, paske pi gwo rezo seramik ki gen isit nan la Repiblik Dominikèn, mwen m se yon bòs seramik, bòt ki vin pase yon patwon seramik, e chak samdi pou m ap peye plis, pou m gen plis ke 150, 100 mil pèsos nan men m, pou m ap peye travayè sèlman, e si yon moun bezwen a kon ede m. W ap rele m pou di m w ap ban m yon kontra, nan fason pa w, ou ka fè sa, men kòmsi m pa mande moun, pase Bondye ban m mwayen pou m viv, pou m ede lòt ki an nesesite. Men m ka jwenn plis toujou, yon moun ban mwen m p ap gen pwoblèm, men m p ap al mete moun sou ekran an pou m ap sal imaj yon moun pase an nesesite, m ap sal imaj li paske l bezwen pou m fè l sa. M pa moun pou sa, e sa k fè m pa fonse de bagay. Mwen fè lag mwen fè plis ke 20 20 fi akouche nan lopital leta pandanstan ke yo mete pèsòn moun ki ilegal pa ka akouche nan lopital leta m pa pran goud nan men yo mwen fè lage plis ke 60 moun nan imigrasyon swa pou yon pwoblèm kèlkonk m pa pran goud nan men yo sèlman Sa m jwenn de retou se betiz, manke dega, tou sa. Pase sou mwen pa salye m si m ta a pye oubyen sou motosiklèt, lè kèlkonk m t ap fè kòm m pa mache a pi fasil. E Gade pou n wè chanèl mwen an ki kantite moun ki abòne ladan l. M selman fè sa bon m te louvri chanel la pou mwen moun mwen fè byen pou yo moun mwen sipòte isit la se lè m pataje yon video m pataje video a pou plis ke 500 ayisyen mwen genyen sou telefòn mwen kap ekri m pou nesesite selman menm tan ou pa gen pou wè bagay sa yo selman sa ayis popilasyon an bezwen ayisyen bezwen kote gen manje m gen ayisyen ki ekri m. ki menasem anpil bagay mezanmi mwen son jèn mwen renmen nou tout tout fi nèt se madanm mwen tout gason se papam se frèm m pa bezwen goumen avèk nou m pap touche si gon moun ki ka fè sa map fè a m pa gen pwoblèm avèl. Yo kenbe fi isit la nan vòlè m fè lage yo wi yo kenbe fi ap bwè kleren kap vann kleren ayisyen m fè lage yo sim kòmanse di sa m fè la map pran tout nwit lan nèt video a ap twò long antouka mwen di sa sèl ti kras sa yo sèlman.

Banm yon ti kòmantè, eske m dwe kontinye travay pou Ayisyen? Ekri l nan kòmantè, pa ekri m sou WhatsApp paske m gen twòp mesaj, men ekri l anba kòmantè a epi pou m wè l. Nou ka rele m plis nan WhatsApp, 8 29 3 30 14 79. Kenenpòt pwoblèm, mwen prè pou m sipòte nou. Mèsi anpil, se te yon plezi, a la pwochèn. Kontinye swiv mwen sou chanèl sa a, ap toujou gen anpil videyo sitou sou sitiyasyon k ap pase an Ayiti, Mwen gen anpil analiz syantifik ke map fè sou sitiyasyon sa e lap bon wi pou nou kapab rete konekte ansanm avèk mwen. Sa son lòt fason n ka sipòte m tou. Si m rive 1000 abòne entènèt la moun ap konekte ansanm avèm map fè yon ti kòb tou. Se pa sèlman pou map bay map bay map bay pou pa gen ki rantre. Sa n panse? Mèsi anpil se te yon plezi. Rete avèk lapè Bondye.